Nan nivo sa yo vin reyaji a se akoz de sa prezidan ap fè, prezidan sendomeng lan ap fè, gade wa gade m sa kap fèt, nèg poze tout bagay anfòm. Yo di se akoz sa prezidan yo a ap fè a ki fè ayisyen kapab soude baryè a. Yo vin pèdi yon pakèt machandiz. Kisa l ye? Prezidan Sidomeng nan ki se Abinader n pa konn Abinadè, misye met mete yon dekrè ki di depi w ap antre sou teritwa l la, ou dwe gen paspò w ki ajou, ou dwe gen viza e anplis

chak mwa menm. Kit w ap travay, kit ou p ap travay, ou dwe al mete so a chak mwa sou paspò a. Sa pa anyen ankò. Ki sa l fè? Malgre li wè tout sa li di Ayisyen pou Ayisyen fè, Ayisyen yo fè l. Paske nou menm Ayisyen se yon pakèt nasyon, se yon nasyon frekan ke nou ye, se yon nasyon ki renmen fè wè nou ye, nou pedan. Nou pedan. Se sa k fè nou gen dwa rive yon kote, machin ki pi chè se li menm nou pral bezwen woule, byen ke nou pa nan peyi nou. Tout sa yo di Ayisyen yo fè, Santos Briski, Yaya Mingo, Beleza, tout sa yo di Ayisyen yo fè, Ayisyen yo fè l. Lè Prezidan Abinader wè, li te mande pou Ayisyen yo gen paspò yo ajou, epi viza yo sou paspò yo, epi pwomete so antran an sou paspò a chak mwa. Lè l wè tout sa yo li di yo fè, yo fè l, byen ke se pa tout Ayisyen, li vin pase avèk yon bagay, m tande se dola m pa konnen, fòk ou gen se dola, gen lè kòmsi son, gen lè se ti kat la, m pa konnen kòman l ye. Li mande pou ou gen kanè travay, Ayisyen genyen kanè travay nan Sendomeng. Li mande pou gen kat imigrasyon. Ayisyen fè kat imigrasyon an Sendomeng. Li mande pou Ayisyen gen Cedola. Gen Ayisyen mwen tande ki gen 10, 11 an nan tè a ki gen Cedola. Lè w wè imigrasyon pran w, li pa renmen fòm tèt ou, li pa bezwen konnen si w te pitit prezidan. Depi w se po nwa, depi w se Ayisyen, li depòte w. E silvouplè, Lèl depòte w la. Se konn sa. Voye link la baz. Ou pran apèl la pala avèk li. Lèl depòte w la ki sal fè? Yo pala voye w Ayiti dirèkteman non. Yo mete w sou fwontyè a. Ou la pou ap dòmi sou fwontyè a. Ou gen pou wè pandan yo pran w lan. Yap sezi telefòn nan. Mwen pa sezi yap vòlè telefòn nan mwen. Ou vòlè egzanp pa ou deja. Dominiken yo ap vòlè telefòn nan men w. Imigrasyon dominiken yo ap vòlè telefòn nan nan men w. Y ap vòlè kòb ou genyen. Yo pa ba w tan pou w ta al pran menm si w ta gen yon ti kòb lakay ou. Yo antre kay moun yo maltrete yo. Yo pa gen aksè a lopital. Yo maltrete Ayisyen yo. Alò, nou gen yon zanmi nou la jodi a la, nou pral fè yon ti pale avèk li ki se, bon m pap di non l, ka, misye ap viv se Repiblik Dominikèn, m pap di non l paske li menm li pral bay non l nan live la la. Ou menm ki fèk branche, pa bliye zanmi m pataje live la, pataje live la. Pataje live la sou Facebook, was, wa, WhatsApp, Instagram, Twitter, e TikTok, pataje live la sou tout rezo yo nèt. Zanmi an pral la ansanm avèk nou la, pral pale nou un peu de vi Repiblik Dominikèn nan. Paske li menm lap viv Sendomeng, li wè kòman bagay yo ye, li pral pale avèk nou, li pral esplike nou nan ki sitiyasyon Ayisyen twouve l. Alò, nap tann zanmi an la. Nap tann zanmi an la. Zanmi an poko moute. Zanmi an poko moute.